Mwen se Miyou. M ap viv nan yon fanmi monoparantal, sèlman manman m, Madan Jil, ak ti frè m, Bennji, epi kouzin mwen, Karin. Nou pa t gen gwo mwayen. Nan kay la, manman m soti souvan, kòm abitid. Se mwen menm, Bendji, Karin, ki toujou ret nan kay la. Nou chak la te gen yon bon zanmi. Men nou te tèlman alèz, nou toujou ap jwe, bay blag ansanm. Chak jou se konsa. Humm! M te vin tonbe damou Bendji. Men pa gen pyès moun ki te okouran. Lè kouzin mwen an vin aprann sa, li antre nan jwèt la tou. Avan manman m te vin okouran de sa, ann suiv kòman sa te pase.
Damn! Sèm te jwem!
Ou te konn enterè pou wap fèm malonèt nan sa? MB ok rann mwen sèvis pa foure bouch ou ladan. Map foure bouch mwen paske e fanmim nou ye.

Konnya se boutey pran mete boutey ap bwè ou gon pwoblem?
Ou pap ka fè yon mwen di ou pap ka fè yon mwen. Oh ma chère ou gen tripòt.
Kanmenm tripòt fanmi an humm. Ou la tou chère. Deplase sa m di w wi. Deplase ou fè m cho.

Ou byen men sa pou monte pete mèt ba li. Fòm ka okipe w. Ou ka ou pa ka okipe m vre non. Men lè li poko banm manje. Ou wè se pou mwen map manje.

Ki problem ou gen konsa. Bon Kiara m bezwen yon nèg pou map byen foulòp. Se sak pwoblèm ou an? Wi pitit.
Ou bezwen nèg? Wi.
An palan de sa pitit, wouch
gon jenòm. Mwen m tèlman renmen nèg la, m paka menm esprime santiman ke m gen pou li. An men sa map diw, m bezwen yon nèg konsa. Non se pa tankou pa m nan. Lè m di sa, misye nan sans mwen. Tout vire m vire l mwen jwenn li. M ap dòmi, se avè l m ap panse. Kòman w panse m ka jere sa mwen menm? Ki sa?
Kòmsi m bezwen nèg.
Lari a plen nèg wi. A, m pa bezwen nenpòt ki nèg. M bezwen nèg pou m santi m alèz. Konprann? Bon, alèz lan, se ou pou fè l. Dayè ou pa ka pran nenpòt ki moun. Ok, m konprann sa w di m lan men.
Men antouka nèg pa m, m pa ko wè kòman kòmsi pou m rive sou l. E fòk mwen genyen l kanmèm. Kèlkeswa kote pou m pase pou m genyen l lan, fòk mwen genyen l. Hoo, sa di wi. Non m renmen l, m renmen l. Men m pa konnen èske l renmen m tou. Se pwoblèm nan. Se sa. Ebyen, kote ou t ap pral la? Bon, m te kanpe bò lari an la, m tou wè w. M tou kanpe pou m te ka salye w. Ebyen yon bagay, m ap rive byen devan w. Ebyen, sa p ap pwoblèm pou m tou rive avan w? Ebyen ann ale nou.
Pa gen pwoblèm.
Jezi renmen w. Jezi anvi chanje lavi w. Li di w sispann fè sa ki dwòl, sispann pran mari moun, sispann frante bouch ou nan sa ki pa gade w, sispann travay ak sa k pa rele w. Jezi renmen w, Jezi anvi chanje lavi w. Ou pa gen wap mache toutouni sou moun, sa se bagay Jezabèl. Se pou w mete rad sou ou paske kò w se tanp Letènèl. Ou pa gen dwa pran mari moun, ou pa gen dwa pale nan sa ki pa gade w, lè w nan lari ou sipoze mache kòrèkteman selon lalwa a. Selon la parole de Dieu lèw se yon jezabèl li pa bon jezabèl ap kraze frayo jezabèl yap kraze lavni ou ou pa gen dwa ap mache toutouni sou moun ou pa gen dwa ap antre nan sa ki va gade ou pa gen dwa pran mari moun kraze fwaye moun jezi kris ap chanje lavi ou jezi kris gen chans chanje lavi ou sispann pran mari moun sispann mache toutouni ou pa nan plaj ou pa nan chanm ou mete rad sou nou paske kòw se tanp sentespri Kò w se tanp Sendespri. Ou pa gen dwa ap mache toutouni nan lari. Ou pa gen dwa pran mari moun. Jezi bezwen chanje lavi w. Chanje metye, chanje fi vini zepòl. Jèn fi, ou menm jèn fi, sispann pran mari moun, sispann frenken sa ki pa gade w. Jezi renmen w. Jezi vle chanje lavi w. Sispann antre nan sa ki pa gade w. Chanje fizi w zepòl, paske Bondye vle sove w. Jèn fi, ou menm jèn fi, chanje fizi w zepòl. Jezi renmen w. Jezi anvi sove w. Ou menm kap tande m, jodi a ou gen chante levanjil la gratis. Sispann fè sa ki mal, sispann pran mari moun, sispann antre nan sa ki pa gade w. Ou menm demwazèl, Bondye gen pou l sove w, Bondye renmen w, Bondye vle etwaye w, retire sa ki pa bon nan ou menm pou l mete levanjil la anndan w. Tande levanjil, jodi a ou gen chans. Ou pa sal cheri, ou pral si w pa sal, men Sentespri di m anndan kè w li pa pwòp. Paske levanjil map ba ou a son levanjil de toi et nanm tanpre de tou nan siwo levanjil la. Kanpe non! San an kap koule an li pa wouj? San kap koule a wouj, men pa le sent espri de Dye li pa pur. Mwen vle ou konnen ke Jezi renmen ou e Jezi vle sove ou. Kite mwen sot di e jèn fi kap pran mari moun tout sa bagay. Wi, sa se aksyon Jezabèl.
Banm vèsè a. Sa se moun kap kraze fwaye. Vèsè a. Jezabèl lè wap kraze fwaye. Saj pa bon Jezi vle sovew. Sak fè ou menm Sak fè ou menm madanm ou pa janm gen pwoblèm ansanm avèw e ou poko janm jèn fi jèn fi poko janm pranw nan men madanm ou paske Saw pote a li pa bon Aa sou pranl pa bon cheri levanjil map ba ou a letènèl tande pawòl sa rantre sa nan tèt ou paske Bondye vle sove w. Mwen la pou m fè w sove. Mwen la pou m netwaye nanm ou. Mwen la pou m pote yon gwo mesaj pou ou. Mwen la pou m sove nanm ou cheri. Se pou sa Bondye voye m ba ou. Jodi a w gen chans jwenn mesaj la nan men m gratis. Demen se ou ap gen chans lan. Pran levanjil. Pran levanjil madmwazèl. Paske Bondye vle sove nanm ou. Bondye vle renmen ou. O!
Pa fè esepsyon nan pawòl Letènèl la jodi a. W gen dwa pa vle kwè l nan menm, men gen moun k ap bezwen wè ou konfime l. Mwen se kontan de mesaj sa a m pote ba ou jodi a. M swete Bondye beni w, ke li konsole w, li santi ke gen yon bagay nan ou menm ki pa bon, ke li fè w chanje ide, ke ou vin jwenn li, ou soti nan mond kreyatif la, men w vin pitit Bondye. Ke Bondye beni w. Ale, paske m ap priye pou ou. Mwen garanti w, w ap resevwa.

Kèt mesye. Sa kap pase la? Depim fèt m pa bwè m pa fimen. Eske sa se yon bòn ide mesye? Eske sa se yon bòn ide?

Antouka m panse li ka voye pwoblèm nan ale wi.
Avanse avanse paske m santi w m santi w chita tèt ou banm diw cheri m ap pale avè w jodi an e mwen remake gen anpil jèn ti gason nan zòn nan depi yo wè tifi yo aveze konn kijan tifi an ye menm ke yo konnen l pi fò gen de bagay li vle fè paske w konnen tifi a ti gason pa sa pa mele men mwen vle w tande m tande fò w ka pale ansanm avè w paske. Mwen renmen w anpil m pa ta swete ou fè m wont lè m ap pale ansanm avè w ok men m ap imajine gade jèn ti gason ki gen nan zòn nan yo toujou prè yo renmen ti fi yo toujou ap bay ti fi yo tout pawòl ki genyen mwen ta mwen ap mwen se yon konseye pou ou ou bezwen tèl bagay w ap rele frè m frè m bezwen tèl bagay ou bezwen tèl bagay nan men m ou byen ou bezwen yon konsèy tou m ap la m la pou ou men apati de jodi an m ap pale avèk sè m pou l pa dakò kouvri yo dan lari a paske m pa dakò peyi an pyeje zòn nan pyeje e peyi an pyeje. ok men map baw yon map baw yon chans jodi an ou mèt al achte sa ou pa ta achte a pou manmiw men apati de jodi an mwen pap dakò pou sa paske mwen jalou anpil pou ou mwen dakò frè mwen pa dakò pou sòti ok enben ale dakò tande map tann ou lakay lan tande dakò cheri ale dakò cheri.